Nan video jodi a nou pral wè byen fasil e byen rapid kòman ke nou pral ka fè yon pancake ansanm avèk nesile sèlman ou byen sa nou rele lèt kondanse nou rele l nesile ayiti a. Rete la nan video a pou jiskaske l fini ou pral dekouvri gwo sekrè sa. Nap tou pwofite raple w si tout fwa ou potko abòne ansanm avèk chanèl sa ebyen fè sa kounya pou w pa pèdi youn nan video. Ebyen mes amour kisa nou ap gen bezwen poun kapab fè pancake sa poun kapab fè kè fanmi nou kontan li senp li fasil el rapid donk ou pap bezwen anpil pou fèl pou fè kè fanmi an kontan men avèk ti sa ke ou gen nan kwizin ou an wap fèl ansanm avèl rete la nou pral wè. Pou lis engredyan yo timoun nou swidr yo, la mwen genyen frèz. Donk mwen menm mwen itize frèz men ou menm ou ka itize nenpòt lòt engredyan. La mwen genyen lwil, mwen genyen la sik vani, mwen genyen lèt kondanse, mwen gen yon grenn ze, mwen gen farin frens, epi la mwen genyen chokola. Ok, Epi mwen genyen dlo cho. Donk se ansanm avèk lis engredyan sa yo ke mwen pral fèl. M kwè ke n ap wè chak sa m itilize tou lè ke m ap prepare pankek lan. Ok ti nounou sweet yo. Kounye ki sa m fè? Nan yon bòl mwen ajoute yon bwat lèt kondanse oubyen yon tas lèt kondanse. Aprè ke mwen fin ajoute lèt kondanse ak ti nounous widoo yo kisa ma fè? La mwen ap ajoute. Demi tas dlo tyèd ladann e an mezi ke wap videl e konsa ke wap melanje yo ansanm pou jiskaske li fini nèt ok nap wè kòman map byen melanje la ti nounous widoo. Aprè kem fin melanje la mwen ajoute yon ti sik vani ladanl epi mwen ajoute yon. ti lwil map kontinye byen melanjel anviwon yon kiyè lwil lwil ou konn fè manje a aprè ke mwen fin ajoutel ti nounous widou yo ebyen kounya kisa ke mwen pral fè mwen ap kase yon grenn ze si w pa renmen ze oubyen w pa manje ze li pa yon obligasyon ou gen dwa pa mete li dakò ti nounous widou yo epi map kontinye byen byen byen melanjel yon fason pou ze a li menm li kapab fè yon sèl ansanm avèk tout lòt sa ki te nan resipyan. Kounya kisa m fè mwen gen yon tas edmi farin kounya m ap ajoute li n ap wè la kòman ke mwen ap mete l mwen pa mete li tout yon sèl kou men mwen mete li o fiyo e a meziyo ke mwen ap ajoute farin mwen an. Apre ke mwen fin byen melanje l m ap byen byen byen melanje yo ansanm apre m fin mete l yon fason pou li pa fè boul paske li pa sipoze fè boul lè ke w ap fè li dakò. Ok ti nono su dlo nap gade pou nou wè kòman texture lan ye li pa ni twò dlo dlo dlo dlo ni pa ni près donk li nòmal pou li kapab fè pancake lan donk kounye an nou pral kisa nou pral fè nou prale pou nou kapab fè li nan dife pou nou bal fòm. Map bezwen yon ti kasròl mwen mete nan dife ou kapab pase yon ti bè ou byen tou ou mete yon ti fè koulye pou piti li depan de sa ke ou gen yon pou kapab fè.
Mwen mete 2 louch alò m pa fin plen louch yo byen epi mwen tann yon ti tan mwen pase yon kiyè ou byen nenpòt lòt lan ou gen dwa pran l ou pase l sou yon fouchèt. Yon pwent kouto ou pasel arebò an pou kapab dekole li, apresa ou virel ti nounou swid yo pou fason ke pou lòt bò a pa boule ou virel poul kapab lòt bò a kapab kwit ok. Aprè ke mwen fin virel mes amour ebyen aprè yon ti tan mwen retirel li prè. Kounya mwen pral pase a montaj la paske mwen te fèl konsa pou tout. Mwen te jis montre w youn pou video a pat twò long mwen jis montre w lè ke mwen fini avèl. Kounya mwen pral fè montaj lan la mwen genyen humm pat mwen yo mwen genyen frèz e mwen genyen chokolam nan kisam fè mwen dilye chokola mwen te ou kapab fèl au bain marie oubyen tou ou kapab fèl fonn nan microwave ok. Mwen menm mwen te itilize frèz men ou menm ou ka itilize nenpòt lòt fwi tankou mango ou ka itilize fig mur ou ka itilize nenpòt lòt bagay a part de An figmur lan. Pou kesyon chokola a tou sou vle w ka itiize lèt nestle ou byen tou w kapab itilize mes amour yon lòt bagay pou mete swa nutella ou byen kèlkon manba nenpòt sa w vle ou ka ajoute. Donk mwen pran chokola m nan n ap wè kòman ke mwen mwen me ouvè li sou li mwen pase l sou li ou kapab mete l jan w vle si w vle l nan tout kò l si w vle l sèlman nan mitan epi aprè kwa mwen fini ti nounous ui dou yo Mwen ap ajoute frèz mwen an ladan l. Aprè ke mwen fin ajoute frèz mwen an, ebyen kisa m ap fè? M ap refèmen l pou mwen kapab al fè rès yo, ok. Pou fè sa, w ap jis bezwen men w pwòp, sof lè w kapab itilize yon gan, men mwen pat itilize gan, mwen te jis lave men m epi mwen te Plwaye yo ok nou kapab bal fòm nou vle nou ka fèl an fòm kare nou ka fèl an fòm nan jan ke mwen fèl lan oubyen nou kapab fèl nenpòt fason ke nou vle ti nounou sweet ou yo ok nap gade la kòman li byen jòn li byen bèl epi li byen santi bon Donk mwen pral fèl konsa pou tout lòt rès yo tou, map fè menm bagay lan, map pran pat mwen an, map ajoute ladan ni chokola jan ke nou ap gade an, mwen mete chokola ladan ni, donk nou te wè mwen te pran chokola mwen te wouzel nan tout kòl sa, mwen nèk sèlman metel yon bò mwen metel yon lòt ti bò, epi mwen ajoute frèz mwen an, epi mwen pral fèmel lòt bò kote mwen metel la se yon fason pou lè mwen fèmel pou pwent lan kapab tache sou kò a dakò. Pou evite ke li pa rete tou kanpe. Se sûr ke premye a te ret tou kanpe wi don li menm li pa pa goute donk fòl goute kanmenm. Ebyen ti don nou swiv yo apre ke mwen te fin fè tout epi kounye a jan ke nou ap gade an la mwen mete li nan yon resipyan ebyen la mwen fon ti dekò ansanm avèk menm chokola. Epi pou nou kapab wè kòman ke li prezante, li vrèman bèl, li vrèman bon, li vrèman gou. Donk, ou kapab pran l le swa, kòm avan ou dòmi, donk kòm la fami gen dwa reyini, nou fè l ansanm pou nou pran l le swa. Oubyen tou, ou kapab prepare l le maten, ou kapab fè l ou mete l nan bwat ou al travay, Ou kapab metel nan bwat ou alel lekol avel san oken pwoblem m garantiw apre kew fin preparel konsa ou pap janm mande pou manje lot fason wap toujou fel pou kapab ale lekol oubyen ale nan travay imajine nou mesye yo nou te nan lari nou rantre epi rantre nou rantre nou jwenn cheri a prepare yon pon pankeka pou nou konsa m garanti nou si nou pa bal bous la konnen nou malonet nou mechan anpil. Paske l pran san l, li pran tan l pou l prepare yon bon ti bagay konsa pou nou ki vrèman vrèman bon. Sa son ti bagay mennaj, ti bagay wou mwa dyòl loulouz. Donk, ebyen ti nounous Widoo yo, kòm etan done nou konnen l deja, Widoo li menm li toujou fè tout sa k posib pou l kapab pote sa ke li konnen n ap gen bezwen. nan kwizin nan pou n kapab fè kè fanmi nou kontan, fè kè zanmi nou kontan, fè kè mennaj nou, mari nou, tout moun kontan. Se pou sa ke Widoo toujou pote yon bagay pou nou. Nou menm tou, nou bezwen pou n pataje videyo sa a, kite yon like sou li, e sitou kòmante pou n di nan ki vil n ap gade videyo sa a. Pa bliye, si w poko abòne ansanm avèk chanèl YouTube oubyen Facebook oubyen TikTok Widoo an, ebyen fè sa kounye an. Tout se toujou sou menm non an ke yo ye, Widoo. A la pwochèn pou yon lòt videyo, m renmen nou anpil.